Ou pa janm sou sa. Jodi a la a, Samuel li va. Atò, ou pa chanje ledikasyon an jodi a. O, ti pal. Alò, depi lotrejou, ou nan sèl lepay sa a, ou pa janm deplase.

Repete apre mwen nan le. Le. Le. Pa. Mpa twò mpa twò mpa twò byen wè non. Le. Pa. Ra. Sò. Le. Repete. Repete.

Fwape tèt ou. Kou kouman? E sèl ou bezwen al vann? E bouwèt ou bezwen kenbe? E liv lan ki ledikasyon wi. Le! Repete, le!
Bondi a.
Kote w wè bondi? Bondi sa sa la? Kote w wè bondi sa? Sa m di w la, repete ap lepre mwen. Le, ki, to, va, we, repete le pre mwen, le, pa, ro, sa, le. Sa, koman, koman ou ye la, Fwa makout men mezanmi aww la ma fwa makout le sa wè la depi li gen nenpòt 12 semen nan sa la 12 semen li pa janm chanje le son an evre ou ale la wa manje paw wèl pa gen moun sou li wa manje paw manzè al nan seve li repete le talè ou konpè le pa wou.

Men kòm bon bon gade mwen.
Kote Hun sa tap repete a konpè. Men gade pwoblèm.
Li fla tèt anba ui. Men e konsa pou li fla ye ui. Epi on liv an pòtigè wap di li le fransè.

Oh lò wè mwen lè w tande m te lekòl mwen ou tande m te lekòl lè w tande papa m ap ban m leson kout pou mwen l ban m leson ou te konnen se kenbe koulin nan nan men m konsa epi tout sa m pa di nan tèt mwen wi e lè m wè bandi m sòti l nan tèt mwen wi. Humm, ou genlè te pran pil kout koulin vre wi. Men w epa pou rezon, ou kenbe liv la tèt anba, epi ba la an pòtigè w ap ba l li l an fransè. Pòtigè le fransè a menm nan yo ye wi. Epa minm bagay.
Oh oh epi pa le savwa l bezwen. Anmey le savwa po a ba li epa sa k nan liv la. Anmey le l lekòl la si l te konnen jodi an li li an le pòtigè demen li an le fransè l tap chanje leson an wi. Ah antouka sa k genyen menm sa w regle w pa konnen la. Ah ou konnen konpè nou la depi. M gen nenpòt, monchè konpè, m gen nenpòt douz, douz jou la. Douz jou wi m di w m genyen, epi m ap fè yon grèv de fen la a. M pa manje anyen non. E m se manje sa m vle a depi l pa fèt, m pa p manje non. Grann de, donk pou tan dat grann ou mouri e kounye a w benyen vè, ou grann ou de fen? O!
E pa grann de fen m di w non. Sa vle di grèv de fen wi. Krèkè! Grèv de fim pa lakou wi. Hay de de depi depi ou tande non ou tande e le paleman an, depi ou tande le paleman an pa tounen ranti nan didan plas li, yo pa remete Youri Latòti, yo pa remete Zo Kouki, yo pa remete Don Kato mwen tounen kraze pou li mwen m pa k manyen e pou yo tounen e pou yo e pou yo e pou yo tradi yo yo. E pou sa m fè bè w tounen an wi. Mezanmi
oh a mwen ap mouri. E ou pale ou pale ayisyen nan di peyi ou ayisyen ou ye e nan ou sipoze kanpe la pou manifeste pou yo ka tounen nan plas yo wi. Ana pou sa w bay manzè ou fè rivyèz ou bay manze. E toujou m pa la wi. Ou wè nèg sa ou ap di Loubi Lapòti a Menm si w wè nèg sa ta tounen seval, li ta tounen zwazo, li pa t ka vole al nan palè ankò non. Anmww Aprè sa ou pa kwè nan lezo kiki E la vokal li ye wi nonm sa Ou tande la lap mare lap mare jojo kon krab. Sou wè sa kote w wè jojo jojo mèg la l pa piti vre non Depi wè l gentan fout ou deyò pa gen tounen non Humm Adye pou w san w ap fè grèv w ap mouri wi. Nap fèm wè, m wè chemiz la kòmanse laj sou ou a wi. Non, ou pa ka wè nan sa non, mwen m son, m se le patriyòt, e le ayisyen. Lè ou wè ou tande yon pwoblèm nan peyi, ou gen yon pwoblèm la nan peyi ou, fòk ou patisipe kòm ayisyen di peyi tande. Mete w nan grèv de fen an tonton. Mete w nan grèv de fen an. Mwen m pa manje anyen, e m sèmante m pap manje anyen. Mwen menm.
Mwen m pap manje anyen m di w. Ou ou.
An men manti, manti a twou pa fini. Monchè bon m pap baw manti, map rive m pral fon m pral fon pipi la. Tann mwen, tann mwen konpè, tann mwen m pral chanje rad yon lè. A a ale non. Mezanmi, gen pou wè, gen pou wè manti wi. Li dou li, li pa fon anyen. Li nan grèf de fen. An depi kilè. Tann! O o! Boul nan grèf bèf li epi sa ha m wè la a. Nan grèf bèf li. A konpè, lè m di w sa a, depi lotre jou la. Talè, konpè, rete la, rete la poko. Poko non. Sa w ap manje a, yon lèt zèb w ap manje la a wi. Lèt djanm sa w wè la a, e ti non an wi. Konnen, lè w gen timoun ou talè konpè, talè, lè w gen ti, mete sa la, lè w gen timoun ou, fò w moutre l manje ak moun, fò w moutre l lè sa, wè m, depi lè w vin la, wè m mete l anba baton la, Se moutre map moutrel kouman poul manje a moun poul fè le savwa. Sa vle di ou konnen lè w ba yon yon kichòy a men goch ou resevwa l a men drèt la e sa Bondye di w. Èlèkile rete la, sa w ap manje la son legzanp ke l ye wi. Legzanp m tap moutre ti pay la. M tap moutre kreten konpè se moutre m tap moutre tipay kouman pou l manje ak moun konpè yo konn sak pase lè w gen timoun konpè lè w gen timoun timoun nan fòk ou moutre timoun nan kouman pou l manje a moun èske w konprann sa m di w la lè w kòmsi w lè w bay timoun nan yon bagay ou dwe fè l moutre kòman pou l pataje sa w wè la se yon lègzanp m te ye m tap moutre tipay la a wi. Ou konprann sa m de di w la? On egzanp?
Wi!
A vle di timoun dolo li bay a men goch, li resevwa a men dwat. E sa Bondye di. Aah! Ou wè la a wi. On egzanp wi. Sa di, lè w konn di sa, e sa l vle di? Wi!
Mesye! Wi, ou tande legzanp wi. Konpè, ban m met legzanp lan la den, talè m a moutre. Non, non, talè, talè. Ou konnen ti kouzin mwen an? Ti kouzin mwen an, pitit neve sè matant mwen an. Nana, jan w wè bon m legzanp lan, e konsa m pral ba l legzanp tou. Nana, lè l vin gran, l pral ba w lòt egzanp tou. Nana, lè lòt moun nan vin gran, l pral ba w lòt egzanp tou. Lè lòt moun nan vin ba w, lòt moun nan vin gran, l pral ba l egzanp tou. Epi, epi, w wè, w wè si e konsa jan w ye a la, peyi a chanje. Sa vle di, w wè legzanp sa w ban mwen la? Nèg zantò ban mwen la. Kòve la kòve. Non sa se nèg yon pam li ye. A men nèg zantò la pral sèvi avèk pam nan pou m ta bay kouzin mwen an legzanp sa. Ae legzanp sa yo pa rete. Non legzanp sa legzanp ti pay li ye. Non ou mèt kontinye fè grèv de fen men menm

Klè wi. An men banm di w ale savwa.
Bay si w di pataje si w banm si w si w gon egzanp la fò w pataje l epi mwen pou m al pataje l ba yon lòt moun ou konprann e sa k fè sa m te di w la ou konprann m ale tande mèsi anpil m ale non konpè ok mèsi pou l egzanp la gade yon egzanp mèsi nèg kraze m nèg kraze m m ap kouri e ki pa e ki koz nou ansanm.